Wi bonsoir Mwen se manman timoun ke yo pibliye sou Facebook la nan tripotay lakay jis mwen vle fè video sa pou m pwouve tout moun ke pitit mwen te malad mwen gen yon sè m ki nan jèn nan kote ke l te malad li te prèt pou mouri se pwofèt lan ki te mete li kanpe pou mwen. Jis pandan pitit mwen atake, kote ke demon ap pèsekite nou, mwen wè m sòti pou m te pèdi pitit la. Mwen desann, mwen al jwenn pwofèt la. Epi, pwofèt la poze men sou pitit mwen, li fè gerizon pou pitit mwen. Paske m tande pèp la ap di anpil vye bagay ki pa pou pwofèt la.

Jis, m ap di nou sispann, paske si te mwen menm se pitit mwen l ye, mwen menm, m pa di anyen, paske m konn sa k ap fèt la. Men nou menm nou pa chwazi di ke se sakrifis li ye. Chak moun gen relijyon pa yo, ke mwen menm, mwen kwè nan pa m nan. Ou menm, ou gen pa w, mwen gen pa m. Pa kritike nou, paske pwofèt la, li konn sa l ap fè a. E l pa konn abitye fè sakrifis, mwen menm m konn se gerizon l konn bay moun. Ke Bondye beni nou. Men cheve pitit mwen, byen nòmal, kòm nou te wè tout aksyon kap fèt la. Menm jou an, pitit mwen souri, pitit mwen pat ka jwe, pitit mwen manje nòmalman. E si m te, si moun lakay mwen te pre mwen la, mwen tap fè yo pale pou yo te di men ki eta pitit mwen an te ye. E mwen menm se remèsiman ke m bay pwofèt la, gwo kout chapo pou li pou travay sa l te fè pou mwen, pou pitit mwen an avèk Bondye nan syèl la.

Men manman an, e papa te ka la men papa al travay men manman an t gentan vini e nou gen prèv ke papa li menm li konn tout bagay tout fanmi konn tout bagay afè moun ap di map fè sakrifis map fè anpil bagay non olye de sakrifis anpil gerizon nou tap fè ok sa m di w la se yon gerizon nou fè o non de jezi ki gen tout pouvwa.

E pa bagay lap fè e pou la premyè fwa se tout fwa lap fè sa e lèn fèl nan non Jezi moun yo vin e resevwa gras gen moun ki konn lopital ok pa di pa gen doktè pa di pa gen rezon men gen de fwa se pa maladi lopital yo genyen anmè moun sa konn jwenn avèm epi yo geri konprann fripòm kèlkeswa maladi anmè ke nou pa ka di anyen ankò nap lage sa e sou facebook sou tout kote ki tap pede pale pou di bon men timoun nan moun ki di dyab bon yo pa gen problèm padone nou paske nou pa konn sa nap di. Men kèlkeswa moun ki gen yon pwoblèm, apre Bondye nan syèl la, anben nou ka ede w o non de Jezi. Nou pa gen oken pwoblèm, nou remèsye e manman pitit lan avèk pitit lan ki wè tout bagay sa ki t ap fèt, anben li vini pote m sekou, paske l tande moun vin lakay mwen depi yèswa dizè diswa avèk zam nan men yo, y ap mande pou mwen, m pa di yo vin tiye m non, pou m pa di m di di, men sèlman avèk zam bòkòt yo. Anmè yo te vin mande kot pastè bèje, kot fanmi pastè bèje, kot madanm pastè bèje, anmè yo bezwen pastè bèje a 10 è di swa. Pou kisa yon moun vin nan kay mwen? Jezi a di e pase jiska 1 è di maten. Sa pa fèt. Konprann? Epi nou fè gerizon sa depi 9 out. Konprann? Jezi te 9 out nou fè gerizon sa. Se pa yè, jodi a pou moun ap pibliye l, ap di yon pil bagay depi 9 out nou fè gerizon men pitit lan. Sa vle di, egle pou wè 9 out a jodi a men timoun nan. Anh men timoun nan, men lap bat bravo, zanmim banm rtspè, wap la banm respè, banm respè, gade bwè, men li, banm respè, vin vin jwenn mwen, vin jwenn mwen, men li, ah ok banm respè, banm respè, banm banm respè, wè li, sa vle di se sa, sa vle di ou konprann bagay yo konsa wi, lè ou, lè ou fè byen ba li ye, nou pa gen okenn lòt bagay pou nou di, nou di tout moun ki tande yo, fè swit la mache, epi sispann pale mal, sispann kritike, paske m la pou m beni, m la pou m geri, e kèlkeswa moun ki bezwen yon bagay. Bondye anvan epi pwofèt yo ka ede nou. Gon pil pwofèt nan lemond ki ka ede nou, gon pil doktè ki ka ede nou, menm ougan masonaj ka ede nou. Depi moun nan se byen lap fè se pou nou aplodi priye pou li. M pa gen pwoblèm ni a relijyon sèlman se lafwa m. Ougan an la a li itil moun, pwofèt la itil moun, pastè a itil moun, masonlòj la itil moun, manbo a itil moun, pè a itil moun, afrenkè a, pa konnen, pè katolik, ame selès, tout nèt itil moun. Ame pa ka kritike nou. Fè yo m tande konba ki te pase yo te di m pa nan prizon li di tout moun itil moun lapolis ap itil moun menm vòlè a gen defwa l itil moun zegle dou a itil moun sa pou m di satan gen defwa l itil moun gen defwa w al fè yon bagay satan ede w sa vle di menm bondye la pou li di tout moun relax poze pastè peye la e n pap janm pa fè gerison e n pap janm pa pastè tchao.